Bonswa bonswa fanatik widson nimewo kòman nou ye sa kap fèt DG nou antre nan kay la aswè a 24 janvye 2025 e nou pral gade kisa aswè a ka bay kisa nou ka pran. Fanatik nou yo. Nou pa konnen, sèlman nap swiv. E aswè a la a, li ka fasil, aswè a li ka difisil. Men, ann plis fokis sou fasil fanatik yo. Koz nou pa dakò difisil lan, nou plis vle fasil. Ok? Mwen salye chak grenn zanmi, chak grenn fanmi fanatik Widson ki branche avèk nou isi a la. Jodi an se jou pa nou pou nou fè kòb, se jou pa nou pou nou fè lajan fanatik yo e nou espere fè lajan. Nou espere sa, nou espere pou nou fè kòb, pou nou kraze bank. Ok, nou espere sa. Zanmi m, si w fèk branche sou chanèl nou an, m ap mande w kite yon like, kite yon pataj. Kite yon kòmantè fè nou santi ke ou renmen travay Widson Numero li menm ap fè a fanatik yo ok lè konsa nap santi nou kontan nap santi nou alèz nap wè ke gen fanatik ki renmen travay nou an fanatik yo ok ee tiraj aswè a la Humm. Tiraj aswè a la mesye mesye mesye nou ta sipoze kraze bank humm. Tiraj aswè a la nou ta sipoze kraze bank e nou pa ta dwe rate non nou ta sipoze fè kòb wè maten an wè jan nou rate Yon maryaj, nou bay de zewo, nou bay zewo en, li soti 4 chif. Sèl vip a ki gen chans frape 4 chif la. Wi, vip frape 4 chif. Vip frape 4 chif dirèk dirèk. Ok? Se sa k fè m toujou di nou e. E sa k fè m toujou di nou, antre nan vip, se pa avantaj pa m, se avantaj pa ou. Se jis avantaj m ap chache ba ou. Ok? Si pa gen vip, p ap gen sans. E, ou menm ki ta renmen antre nan vip an, kontakte plis 1, 809, 361 65 34 Nan vip widson nimewo nou bay 2 boul nou bay 2 loto nou bay 2 maryaj ok nou pa nou pa nou pa fè nou pa nou pa nou pa nan bay pil boul pou moun pa konn sa pou yo fè avèl nou baw 2 boul nou diw men nan ki tiraj ou pral jwe 3 boul ok 2 boul nan ki tiraj ou pral jwe 3 boul nou pa nan bay 3 boul 4 boul 5 boul. Aswè a la fanatik yo daprè sa m wè mwen wè eeuhh fè gwo koze maten an la wi mesye. Ebyen fanatik yo vin sa fasil la pou l al ba nou 21 douz wi dèyèl. Fòk nou ta veye nou anpil. Vin sa. Li posib la pou l ta pouse nou. Mph. Vin posib pou l ta pouse nou. Li posib fanatik yo pou l ta ba nou. Pou pepeti 21 dis. 21 douz. Ay vin soti dekabès. Mph. Ok! An alan nou travay. Tiraj aswè a fanatik yo, fanmi Widson yo, nap kenbe pou mwen boul ki pi cho a. Li se 0 5 50. Ay boul mwen gen ki pi cho. Fanatik yo m rediw sa ankò si w poko nan vip a li fasil pou w nan vip wap sèlman kontakte plis 1 809 361 65 34 pou vip. Si Ou sou youtube la, li fasil. Wap sèlman gade anba videyo a, wap wè kote ki make rejwenn lan, ebyen wap antre nan vip a la nòmal fanatik yo pou yon ti kras kòb, 24 dola konsa. Si w gen kat de kredi pandan w sou youtube la. Men si w pa gen kat de kredi, wap sèlman ekri m sou nimewo a, epi map mete w nan vip. Ou menm ki sou tiktok, al abòne a youtube la, poukisa? Se pa tout tan tiktok voye notifikasyon ba ou. Se yon lè konsa. Ok? Se pa tout tan. Gade ou jwenn videyo sa aprè midi an ou pa jwenn li maten an. Si ou te sou youtube, youtube ap voye notifikasyon an ba ou depi ou abòne ou peze klòch notifikasyon, youtube ap voye l ba ou, l ap di ou Widson Lireo lage yon nouvo videyo boul chou.

Oye Twazyèm boul kraze bank lan move move cho cho cho pou tiraj swa 57 75 kenbe l fò 57 75 kenbe l fò kenbe l fò fò.

N ap fè 305, 157, guys m ap mande tout moun la abòne avèk chanèl la pataje videyo sa voye l pou yon zanmi voye l pou yon zanmi voye l pou yon amatè ki jwe bòlèt parèy ou ok lè konsa ou ede travay mwen an avanse ou sipòte chanèl la e chanèl sa zanmi m pou jan li ede moun chanèl sa ta dwe rive pou pi piti 100 k abòne deja.

te chwazi chanèl Wilson Numéro a pou te jwe bòlèt ansanm avèk nou fanatik yo. Map di a la pwochèn pou yon pwochen video. Dejo renmen w anpil. Tchao.